Satisfaksyon garanti li ye.
Kòman madanm ou rele? Johanne Saint Fleur. Dekri ane 2017 la an 3 mo. Konviksyon,
travay e fanmi.
Baskèt or foutbòl? Ey baskèt.
Si w ta nan sitiyasyon pou pèdi swa fanatik ou yo oubyen madanm ou, kiyès ou t ap voye ale? Oh fanatik yo se si.
Moun ki pi cool sou telefòn ou? E moun ki pi cool yo, m gen anpil moun ki cool sou telefòn mwen wi. E kyèt kyèt kiyès ki pi cool nan telefòn mwen? Yo m chaje moun ki pi cool nan telefòn mwen, m p ap ba w manti anpil nan yo cool. M p ap lè w fè jalouzi. Bidjè ou byen Baky? Ahh tou lè de, tou lè de. Chwazi yon fanm nan HMI lan ke w ta vle fè yon ti bo sou bouch pou li kounye an. E
Li se yon modèl li rele Winnie. 2 chantè konpa prefere w?
2 chantè prefere pam oh Jude Jean, Jude Jean se yonn nan yo e bon se Jude Jean li ye avèk e Shoubou. Abdias Laguerre ou byen Smidy? Aah m panse tou lè 2 menn e Abdias se nèg lakay mwen Port-de-Paix Smidy m travay avèk li anpil so tou lè 2. Chwazi youn, Ou se melodi ou paka fè pitit. Ahh monchè mwen panse se ou se melodi paske se premye mizik kem fè e depim nan bon premye mizik m fè nan bay konpa an jeneral e li fè gwo siksè m panse se li menm pou l ye toujou. On peyi w ta renmen vizite? Eeeee on peyi m ta monchè m pase anpil kote men si gon kote m bezwen ale m poko ale se an chine.
Kisa w pa renmen nan kò w?
zòtèy mwen yo. Yo stil poko bon. Sèks ak prezèvatif oubyen san prezèvatif? Avèk prezèvatif se sur.
Ki pwogram ou te jwe ki te plis make w? M panse se te gen plizyè men se pou se Port de Paix lakay mwen premye fwa ke m retounen apre 15 zan m retounen m wè kondisip mwen e yon seri de moun ke m te grandi avèk yo ki vin gade m e fanmi m tou tou sa so m te tonbe kriye e m pap janm bliye jou sa. Eske gason file w deja? Hahahaha bon m pa konn si se woule l file men yeah gen moun ki fè ti apwòch kòmsi m pa konprann why but you know hey sa rive menn hehehehe.
Si w pat yon chantè kisa w tap ye? E si m pat yon chantè dènye kesyon an si m pat yon chantè. Bon m panse se sur ke m tap e nan bay bay computer bay enjenyè bay sa se sa m te bon sa m tal lekòl pou li tou e m panse sa m tap ye on geek jan yo rele l lan. Ou konn fè manje? Wi m konn fè manje. Ki dènye fwa w file on fi? Dènye fwa m file on fi? Chak jou m file fi menm chak jou paske se lè w Pa egzanp, ou gen fanatik yo, m panse ki se fi yo, ou oblije janti avèk yo epi kounya se yon bizismen mwen yo tou, so ou oblije file medam yo nan yon stil pou yo ka sipòte w tou, ou konn bagay yo. Yon bagay ke vrèman fanatik ou yo pa konn de ou. E m se yon moun ki prive anpil menn, m prive anpil e si pa egzanp m al an toune nenpòt kote li a m pap soti, m ret nan chanm mwen, li ra mwen pou wè m nan lobby oubyen lòt kote m ap rilaks men m toujou nan chanm mwen ap rilaks mwen, m pa renmen soti ditou menm. 4 fwa 5. 4 fwa 5 20. 4 fwa 5 ya 20. Ki jan yo rele abitan k ap viv Pòdepè yo? Pòdepezyen.
Ki sa konviksyon an ye? E konviksyon se yon mont ke, e se yon konpayi ke m kreye, e m fè, e bon se yon, se yon brand li ye, se pa sèlman mont l ap ye men nou kòmanse avèk mont, nou gen mont ni pou fi ni pou gason, E bon, nan jou k ap vini yo la, n ap vini avèk de pwodui tou ki diferan. Nou gen yon pil lòt bagay ke n ap vini avèk li. Men nou kòmanse avèk mont yo. Se sur moun yo ka monte sou convictionbrand dot com oubyen sou paj mwen. Y ap wè mont yo, yo ka achte. Si w ta gen pou w chwazi yon atis pou w fè yon mizik kounya, kiyès li t ap ye? Yo, m fè featuring avèk anpil moun deja men nou konn sa li nan rap kreyòl, nan konpa tou sa. E gen anpil nan yo men m pa vle moun fè jalouzi men gen anpil nan yo E men e piga moun yo jwe m konn jan moun entènèt yo ye men gon gwoup ke m apresye anpil men e ti mesye G-shit yo men m panse nèg sa yo bagay ekstraòdinè yo ye men nèg yo ap fon bagay ki mechan e mwen m se nèg ki renmen challenge tèt mwen tou men so m pa tap mind kòm si fon bagay avèk nèg sa yo.